And then yon moun ki Mexico ki tap renmen tankou achte bèl bagay ou kapab parèt la ou kapab parèt paske la vrèman vrèman gen bèl bagay bagay yo vrèman vrèman bèl ok yo vrèman vrèman vrèman bèl nice hello m pa kontre etazini kounya se sa ki fè ke Gen dwa pa chwazi and then gen dwa pa chwazi e achte twòp bagay men rad yo bèl anpil lè w pran egzanp ti rad sa Mexique se yon kote ki gen anpil bèl rad Mexique gen bèl rad anpil anpil anpil anpil anpil m pa kache w gen de seri tankou de rad m ap met sou mwen se sèlman Mexique ke m te ka achte yo wi yo bèl anpil nenpòt bèl rad ou te ka bezwen la w ap jwenn yo bèl yo vrèman vrèman bèl timoun. Ou menm ki mexique tap renmen bèl fè kò bèl wap travay ou dwe fè kò bèl ou dwe ou dwe ou dwe achte bèl bagay pou mete sou ou right. Very nice ti moun. M di Bondye merci paske li fèm fè yon nouvo départ nan vim. Kote ke li retirem Chili, li fèm pase anpil peyi, 10 peyi antye. Aktyèlman la m fè anpil esperyans. Anpil esperyans sa moutrem ke lavi pa janm fini pou pèsòn. Se sèlman kwè nan tèt ou, kwè nan travay. M toujou di yon moun sa. Pou reyisi, pa kwè nan manman, nan papa, nan frè, nan sè, nan mari, nan madanm, nan pèsonn. Ok? Chemen reyisit ou li depann de ou menm. Si w bezwen erez nan lavi w, ou dwe ou dwe fè l ak pwòp tèt pa w menm. Ok? Pa di, pa nan konte sou moun. Paske se yon trè bèl bagay. Tankou m gen dwa rive nan makèt sa la, m di, ah! M bezwen tèl bagay. M bezwen, m bezwen sesi, m bezwen sela. Men m pa, m just pa adrese papi, ou konprann? Paske m te fè gran efò nan vi m, ou konprann? Why? M ka rive la, m achte sa m vle. And then se paske m travay, ou konprann? Paske m travay, paske nan lavi ou dwe toujou kwè, ou dwe toujou gon rèv. Waww, chèn sa yo vrèman, vrèman, vrèman, vrèman nice, wè. Ni la. Epi yo vrèman ba la tou. Waww. On moun ki mexique ou ka fè tèt ou bèl sof ke al travay pa just di oh m chita m ap gen x serye m ap fè why sa yo vrèman yo ka twò gwo pou mwen vrèman gen bèl bagay anndan la anndan la son trè trè bèl bèl bèl mafèt gen tout anlè gen anlè tou Nou yo vreman bel. Pa gen anyen a reproche. Mpa kache di nou timoun map pran kek grenn paske mwen renmen rad sa yo yo bel mwen renmen ti rob surtout pou nan travay mwen ye a ti bout pantalon an kantite menn bwal kale kom la paske map pran map chwazi kek grenn ke mwen renmen apresa map montre nou sam pran yo sil posib. Vreman sa li ye la. Nou pral anlè ti moun. Nou pral e anlè. An se lo pala los. Vamos. Ok guys. Kounya nou deyò a nou afwe la. Nou te kontan ti bout videyo sa ke nou te moutrew la ok ou menm ki tankou tapachou la ou ka vizite bèl shop sa ki gen anpil anpil bèl bagay ladann pou fè pou fè kò bèl m konprann ke gen anpil moun ki poko konnen kèk kote bò isi a ki pa konnen kote ki vann bèl bagay yo m genyen men m te konn vann. M te konn vann rad m pa vann ankò. Moun ki ka sa hero li fasil pou nou kapab jwenn shop sa paske li pa tèlman lwen. Ok guys. Um, nou te kontan ti bout video sa ke nou te gen chans fè avèw la. And then nap wè ankò a la prochèn. Ok? A la prochèn si Bondye vle. M swete kew te enjoy ti video sa. Pa janm bliye fokis sou tèt ou ok. Fokis sou tèt ou. Paske yon mari ka kitew, yon madanm ka kitew, yon fanmi ka kitew, men si ke ou pa gen konesans, ou pa gen kob, ou pa gen ase de kapasite. Ou se yon moun ou gen dwa anile ok men depi ke ou genyen yon objektif ou konnen ke ou fò ok ou genyen nan men ou kelke se swa moun ki te ka abandone ou and then ou pap gen pwoblèm men si ou konnen se swa mariw te gen madanm nan ou te genyen depi l diw tchaw ou tou konnen la pou fini egal la pran tèt nou pran san nou pran tan nou reflechi ok panse avèk rèv nou. chak jou. Pa fokis sèlman sou sa ou tande entèl ap di de ou, ou konprann? Pa fokis sou sa ke ou tande moun ap pale mal de ou, dis, dat, di tout bagay, tout sòt de bagay ki egziste. M gen fè pase anndan plas la wi. Sa w panse? Men gen lè se bay bay la pou moun pa antre oubyen non? Hein? Polo bon mesye. M tap fè nou viv plas la timoun. Men eeh m just tankou pa tèlman fin konprann li. And then m just ale lakay mwen. M panse nap viv li la deyò a. Ok Nap viv li deyò a. M swete ke nou te vrèman enjoy ti videyo sa timoun. Se konsa m te pase jounen an, yon jounen kote ke n fè jounen deyò. Ooh! Nou t al nan restoran men n pa t gen chans montre w. M pa t panse avèk sa tou. Yon bèl restoran ki vrèman atiran pou Ayisyen manje. Wi m pase l la wi. N ap fè nan riyèl sa a? Ok nou ka travèse gen limyè pou nou. Vamo! Se moun bèl fèt. M te fè yon live pou nou malerezman live la koupe timoun live la koupe e li te vreman bel li koupe m pa kwa pa chalon cheri m pa kwa pa se dako aktyelman la m nan mache a Mwen nan mache ayisyen an, ayisyen yo, mwen konnen m pap ka pran tankou li pap vreman fè sans pou m ta pran vizaj yo paske yo vreman pa renmen sa. Epi tou li pa fè sans san ke m pa yon jounalis, gen de bagay m pa ka fè. Nou konn bagay yo deja, ok? Nou konn bagay yo. Ou dwe respekte moun pou moun respekte w, pa vre? Nou konn sa deja. Se konsa ti moun. M toujou nan bay moun konsèy. Tout ton jèn. Tout ton kapab. Pa janm di ke m pa kapab, m twò fèb. Pa janm mete w nan ki pi mal la. Toujou fè efò avèk tèt ou. Toujou pou toujou bèl, ou konprann? Toujou fè efò pou se bagay ki pi chè a pou ka mete. Toujou fè efò pou se bagay ki pi chè a ou ka mete sou ou ok tankou avan yè avan yè nap fè pwovizyon ey cheri kote poun fè la li pa bò isi poun al pran enh nap desann bò isi konsa ok m panse nou prale tou dwat papa m pa tèlman. Oy. Gad li. Ay. Gade yo. Ah. Bon, ti moun, map, se la map met fen nan video a. Ti moun, si nou pa komante, si nou pa like, se vle nou pa vle. Paske gade map fè nou, jis ki kote. M deja di nou e mexique mwen ye map fè nou viv tout sa yo la nan mache a tou kòm se ayiti ou ye ou nan gran mache ou konprann so mwen se nou pat renmen wè sa timoun menm si yo pase vit. Waw mache yo gentan fèmen. Non m pa vle poul.